Monchè eske w konnen yon ti patnè dam ki gen boutik anlè a? Anwo a e an e bò kote ki make. Nan kafou a monchè, pi ba a nan kafou, anba poto limyè a. Ah ok ok m wè ki lè, bò josese a? Vwala. Monchè ti gason an wè mwen la kareman frè mwen, li kanpe mwen kareman, o wi gen yon nèg k ap ba l ti kout, k ap k ap banm k ap k ap k ap bay a madanm mwen, k ap sesi, k ap sela. Li pa di w ki moun? Mwen li misye pa di m, non m di èske w konn misye? Misye m wè w se konn chante. Konn chante ou di? Misye rele neglo vl iglou neglo flo l il niglou fl m pa konn non an trè byen. An patnè Kunshant an la misye rele ti nwa wi ti nwa li gon ti nwa tou? Enhen l gon jwèt non ti nwa ti nwa wi
kounya la misye di mwen se moun sa kap koz a madanm mwen kap pran tout kòb nan menm pou l bay sesi madanm mwen nan tout sesi bagay mwen bagay sa m pa bagay sa m pa rantre mele ladan yo ou wè kouzen map di w sa pale mal se lapriyè jouda nou menm ann kontinye viv tout tripotay kap mete koze nan relasyon avèk kouzin mwen. Tout gen nap fè yo wont. Wè mwen menm, menm lè w ta nan diskisyon ak kouzen mwen menm map fè nou rete soude. Pale mwen de sa kouzen.
Wi map fè nou rete soude. Mwen te di m ou gon ti kòb sòl ou pral dèyè wi tanpri. Non e pa jodi an wap pral dèyè.
Sinon nan m te di w se men nan wo an wo an wo an wo. An men ou wè li gen anpil vòlè bò isit la ou pral touche kòb sòl la al avè m. Non pa gen pwoblèm mouche pa gen pwoblèm. Al avè m. Lè fini tou fò w al ak kouzin mwen tou wi kouzin. Non depi w avè m li pa bezwen la. Ah ou pa bezwen la. Antouka nou pap fèl man kòm nou finn konvèse. Wi m pa gen pwoblèm nan. Enben sam tap wap eksizem wi sam tap pale avèk kouzin mwen se li m tap di pou li relasyon li an sa avèw fòl kenbe paske pou konnen m te sote aprè l vin di m se kouzen e se mari m ye bagay sa yo wi men map diw sa fò fè atansyon nan lari a tou gon bann vye nèg kap rele moun di cheri cheri pa okipe pyès moun non relasyon an li Bòn kontinite m renmen sa wi fanm nan anfòm wi.

Humm konprann Tout lè misye leve lap di Mousa oo ou koupe manzè ou taye manzè ou taye manzè tout kesyon sa yo lap pozem nan se poul te ka al di visye li toutan lap mandem kob kay pou lajan lap bay ti potansye yo gade m pral lotbò a map benyen misye aaaaa map benyen misye avèk bon kalòt.

Mèsi monchè. Paske imajine w depi depi avanyè m gen randevou avè m ok m ka m ka konprann sa w di m ok ou gon bagay ou ta pral fè avanyè ou pa t ka vini men men jodi a ankò randevou a m di w depi a midi men l inè la inè men men inè pral Mwen menm mwen menm tou m ap tann apèl ou pa janm rele m tou ou pa janm rele m ou konnen se rele pou rele m pou m vin kote w kòman m ta pral fè rankante w e pa

Woule tete misye. Tout sa a, wap vle di anyen. Ok. Sa vle di ke fè misye voye sou li san ou pa menm fè anyen avèl. Ou kwè m se pa bezwen di anyen ankò? Non fò m esplike w bagay yo ki nan yo e paske mwen menm ou konprann sa m di w la. Ooh!
Eh mesye! Ap gade travay nan konstriksyon sa a mesye. Bagay la rèd wi. Kounye a la dam nan bezwen kòb, oblije ap mache tout jounen travay nan konstriksyon.

An mwen koman wap panse avèm nan Moun konekte konsa ou panse a moun Ou annik pale sou moun lòt dim wap panse avèm
A kiyès poum panse A Depi ou wè ou vin kotem nou la pase mennan kòm la dèyè kòb wi M pou konnen m pa gen lajan Mwen m diw sa depi ou manje mwen m ba alèz Wè aprè m touche yon ti kòb la m ba ou M sere yon ti kòb toujou M konnen ou ka bezwen ti kòb pou manje Ou konprann mwen Bon cheri banm kote

tout bat pou fè tout ee degage w kou mèt janjak pou fè misye kite fanm li avèl la pou pou e ou menm ki jere tout bagay. Mwen di w kite sa nan de pla menm. Anben ok nou pap rete non nou gen lòt pawòl pou nou pale toujou wi nap nap men gen bagay la e m pap al kont misye avan avè w non men sa map fè si w ap tou mennen m tou mennen m talè cheri paske fò nou planifye bagay yo byen paske m pa vle kou a mal pase planifye kisa ou ap mennen m kote yon moun se mwen k pral fè rès yo pou kont mwen kounya si Edem.
Kounya ou pral fè rès yo pou kont ou si kou a mal pase kounya. Ki kou k pral mal pase a?
Dakò, Meni. Li pa renmen bèl fanm? Map Wi, li alèz. Anben, ki kou k pral mal pase?
Kounya la, men sa k pral fèt la, map, map moutre w misye, men m pap rive non, map moutre w misye de lwen. Kounya ou menm w ap jere bagay taktik ou epi w rive sou misye. Misye e zanmi m li ye, m konn pale a misye. Sa vle di nou pa zanmi kòmsi nou konn pale anpil nan zòn nan non. Men misye, m toujou konn wè l nan zòn nan, m toujou konn fè ti pale nou. Sa vle di m pa vle misye konnen se mwen ki ba l bagay konsa. Ok.

Mayo moun wap mete. Ah cheri m diw cheri kòb mwen se pou ou li ye ou pa bezwen fè bouchon bagay konsa menm si mayo a pat pou mwen kepi a pat pou mwen ou pa sipoze fè bouchon bagay konsa ok pase depi ou manje mayo pou ou map travay menm mwen t mache nenpòt kijan tande cheri lòt semèn nan m chanje telefòn nan mwen non cheri ou mèt ale ou mèt ale cheri nap pale tande manje byen manje wi cheri. Ok Ayy Gade fèl anyen Kounya m poko fèl anyen non Yon timoun map jere Lè poum pranl la map pran ti boutèy bwa kochon m la poum byen bare l Depi avan li gen prèske gen M kwèl pap Nou gen 2 zan ansanm m pa janm fè anyen avèl Menm ti bonm m wont poum fè pou fi a.

Djoby kaka tèt. Wè chèn sa e nan koum li pral ye ti mawozo banm ale papa. Mesye lè yon nèg ap travay pou okipe yon fanm mesye bagay la pa fasil wap reziye yon fanm m renmen 2 zan m genyen yon ti bonm poko fèt map yon timoun li ye m wè sa li sanble yon timoun.